Terapi a pral komanse la e zoupè zoup jodia m gon gwo envite. Ou gon gwo envite nan kay la. Tout moun yo pral sipriz de sa jodia la. Jodia Toto vin a yon gwo envite nan kay la. Mande ki envite nou zoupè. Men ki moun sa, ki moun sa Toto? Jodia m vin a yon doktè chinwa. Kouman li rele?
Ki pral pale nou de rajeni. Kòman yon moun dwe. Sa vle di m ka vin jèn?

Doktè a pral pale de kòman rajeni, kòman pou moun fè terapi, kijan pou meto pwòp tou de. Men Toto, Toto, janm wè bagay la la, sa vle di eske se yon bagay li fè free? Non doktè, ou konnen chinwa yo toujou ap bay moun èd free, fo free. Mwen menm sèlman m pa vin avèl free, men m potel pou moun yo free. Ou konprann? Men Toto, banm yon ti terapi. Bon, nan ti terapi pam nan, ou konnen avan doktè a fè gran terapi an pou nou, fòk Toto pote yon ti terapi pou nou. Nou konnen depim pale Toto se de mwen m pale se mwen k Toto pa gen lòt moun se mwen ki Toto ok Toto ki sot lekòl Toto parèt nan kay la patnèl gentan wè papa depi byen lwen l wè papa Toto humm Toto ap grandi humm oh papa di oh apa Toto chanje dan menm sak pase Toto la yon timoun peye lekòl pou li m fè tout gad jan Toto move Toto sa w genyen Toto humm Toto sa w genyen humm Toto m pèdi kreyon m.

Toto, ou konn sak pase ou ou gen de bagay ou pa sipoze antre ladann. Ou wè nan mezou la. Mwen te wè. Depi mwen te fè wè papa w te bay tifi a kòb la. Epi m te tande pawòl la. Anben, ala maskay. Ala maskay. Anben e Toto, joun e n ap pale de rajeni e nòmalman gen anpil moun e ki pa konn sak rele rajeni an. M ap di moun yo sa. Mwen menm kòm e pa e kòman doktè a rele? Doktè Taïwan.
Doktè Taïwan, e pa mwen ki envite Doktè Taïwan, jodi a e Toto ki envite l paske mwen m pral ale kounye a. E m ta renmen e manman m te konn ap pale m de m te ka de ti bonm, de ti bonm, ou konprann sa m vle di w la? Men si w ka eksplike m ou menm de sa k ti bonm nan. Gen lè Ti bonm?
Eeh. Lè nou di ti bonm, piblik la pa ou konnen nou toujou pran Toto a pou fòkè, talè depi m tande ti bonm talè Toto eklate m la non. Ti bonm nan son fèy, ou konprann li bon pou anpil bagay, doktè a pral vin pale nou de li. Depi nou wè toto a bonm nou kè nou ka kaze, m pa, e pa bonm sa nou panse a, e ti bonm ok. Men, men toto èske ou ka ban m yon blag? Oh, m ka touye w monchè. Bon, bon pandansetan m ap di w sa, sa se mwen l rive menm. Ou konnen toto a gen anpil bagay ki rive l. Depi w ap di toto se mwen m di. Toto chita nan yon ti ba map distrè mwen, ti byèm nan men mwen, lèm gade mwen yon granmoun. Yon granmoun ki poko rajeni, doktè gen poul vin fèl rajeni wi, paske granmoun sa ap file li poko ka bon. Kounya la, granmoun nan parèt, o Toto, m renmen jan w kanpe a, ou kanpe an 4 4. O granmoun kap konsa avèw.
Bon kounn granmoun yo pi bredjenn kounya ke bredjenn Toto, o Toto, m wè w kanpe an 4 4 de. M di anbyen granmoun defans plat wi. Granmoun nan di bagay. Defans plat. Map tande. M tande m kanpe an 4 kade m di granmoun nan defans plat wi. Granmoun nan di konsa oh e m pa konnen kisa w te ka fè la ba sa. Wè si w asepte m gade ou mèt pran m mennen m nan lanmè fè sa w vle avè m. Vire m de bò balanse m a dwat gade mete m a goch. Bon li granmoun nan vin rive yon kote granmoun nan tèlman banm pawòl mwen menm m pa janm reponn map gade granmoun nan. Granmoun nan di gade.

Bon zoben zob m kwè ke mwen pral ale se ton plezi pou m te gen w nan emisyon an la paske m pral gen doktè a m panse ke wap gen menm si w lakay wap tande paske doktè a gen pou l vini la pandan doktè a vini m oblije kenbe zoben zob ale map toujou kenbe nou cho toto ap kenbe nou cho nan bagay yo map ban nou dènye ti blag pandan ke doktè ap vini jwenn nou nou chanje non doktè hay hon ok kounya toto avèk ti jorèl ki gen pwoblèm. Nèg sa yo tèlman bay pwoblèm lekòl, yo oblije mennen nèg yo nan sant kote yo gade moun fou. Epi kounye a, yo di bon, menm si nèg yo fou, yo ka amize yo jwe yon ti baskèt pou lekòl. Yo lage yon balon nan men Toto avèk Ti Jowèl, Beboo nan pisin. A a! Ti Jowèl fè brrr! Ti Jowèl tonbe nan pisin. Men sa, kòman Ti Jowèl fè brrr! A a! Toto gade awoch, Toto gade adwat. Toto fè brrr! Li plonje nan pisin nan dèyè Ti Jowèl. Hap! Li monte a Ti Jowèl. Kounya pandan Toto fin monte a ti Joel tout moun ap gadel moun yo kontan anba sa yo epi moun yo wèl monte avèk ti Joel epi kounya Toto al metel la epi kounya la gen lòt moun ki rele mèt ti katye an yo di li bon finalman ou wè mesye sa ou wè Toto pa fou non paske li wè lòt la tonbe nan pisin an gad jan Toto plonje al dèyèl ok kounya yo konprann oh oh 3 jou pase. Kounye a direktè a parèt, li di Toto, m gen yon bon nouvèl pou ou, m gen yon move nouvèl. Toto di, sa k pase, sa m fè dirèk, m pa fè anyen non. Li di, m gen yon bon nouvèl. Bon nouvèl lan, yo di m, Ti Jorèl te tonbe nan pisin nan, se ou k sove lavi Ti Jorèl pandan l tonbe nan pisin nan. Men move nouvèl la, Toto, gen lè fò Ti Jorèl te mouri kanmenm. Ou konnen m jwenn Ti Jorèl anndan chanm nan, li pandje tèt li nan yon sentiwon. Ti Joel mouri, Toto di a, monchè, pa fè zye kraze kon sa. O, li mouri? Toto di non monchè, ou konnen lè misye tonbe nan pisin nan, pisin nan te plen dlo, tout rad misye te mouye, se mwen ki te kwoke misye anlè a pou misye te ka chèch. Ala maskay, n ap vin, o! Bon mezanmi, nou pa p rete nan blag yo, lò e ba, e. E nou gen doktè a ki fèk antre la a, ou konprann. Doktè Tahi Hon antre nan kay la la a, ou konprann. Sa vle di jodi a m te di nou emisyon an ap chanje, gen yon pakèt bagay espesyal. Pandan Toto ap ban nou terapi an, nou pral jwenn yon lòt terapi tou. Bon, doktè Tahi Hon, Hi Hon, Hon. Acho, acho? Atcha si moun a tata a la ka nature moun a. Ok li di li byen kontan poul te kapab antre nan emisyon sa la li di ke li tande gon yon pèp serye kap tann li. E sisi a ata la ka ta ata tou moun a pou li di siga a tata a la sisi. E li di li tande li gen anpil moun ki nan kominote a komsi ki pa gen laj epi figi yo fin vyeyi. Tcha moun a ka nature pipi ou nou di sisi a la ka nan. Pou kounya m chyen an. Li di l Lachin, nan peyi kote l sòti an, moun nan gendwa gen 150 tan, epi w rankontre l ou panse se yon timoun 60 tan. Bacha, kata, ou tou, ti chizin, ti lala kana, hacha, izi an, dou la, moun, moun, siyan.

Nou wè kòmsi kòmsi ki kòmanse ap pèdi koulè ki vle bese nan men nou an doktè a ap montre nou fèy poul remonte. Si si je tè se si an sa si an sa si an remonte ou an. Ok plik pral dèyè zòrèy nou yo l gen pou vin devan. E atè a si an ou la ka a ti i si sa a i an. Li di do je nou. Se pa plede pase bagay ladann nou panse nou pral jèn ap met mekòp. Li menm li ka fè nou bèl natirèlman. Aman atè a si si si. E non non non tchana. Li di tchana moun yo pa itilize tout mekòp sa yo fanm ayisyèn ap mete nan figi li. Yan si yon nan tan ou le tan nan je an yan si an kan kansè. Ok li di wè mekòp sa yo tout bagay sa yo ka ban nou maladi demen si Dye vle. E isi moun ou ti si an la ti an pou ou konn an. Ok li di konsa pa egzanp gon gon fèy nap meprize ki rele vetivè pa gen fèy ki bon konsa. Alama amarata Ou nou kouna a jan si yan. Baba tata ou nou kouna ou ti yan. Ti ti yan. Ye, i di nan, i di, i di nan peyi l yo preske pa sèvi a pafe, sa vle di men yo sèvi. Si si yan.
Ti ti ou. Ti ti yan.
Sa e tonton bon Dye. Ok. Ti ti ou ti ou. Wè, li di, li di chinwa yo pafen sa yo vann li anpil nan peyi l. Sa, sa si yo la.